Plizyè moun rakonte listwa peyi Dayiti. Chak moun sa yo rakonte listwa peyi Dayiti selon vizyon pa yo, selon objektif klas yo ladan l ak selon objektif klas moun yo chwazi defann enterè l. Pami moun sa yo ki rakonte listwa peyi Dayiti, Gen nan yo ki pa di ase paske yo pè di laverite. Gen nan yo tou ki fè anpil manti. Sa lakòz vin gen plizyè kalite listwa Dayiti k ap rakonte nan peyi Dayiti ak nan peyi letranje. Tele Radyo Atlantik ap prezante yon lòt fòm listwa dayiti nan zòrèy tout moun ki konnen deja, nan zòrèy tout moun ki te mal aprann listwa peyi nou ak nan zòrèy tout moun ki pat gen chans konnen listwa peyi dayiti Paske yo pa konn li. Yo pa konn ekri. Se vre, se yon lòt kout bagèt sou listwa peyi Dayiti. Pwoklame nan Bwa Kayiman!

Anfas zak piyay, vyòl ak gaspiyay richès zile peyi Dayiti, anfas imilyasyon pèp endijèn lan, rezistans endijèn lan pral òganize ak alatèt rezistans sa a, yon vanyan rebèl Karayib ki rele Kasik Kawonabo.

Kolon panyòl yo konpòte yo sou zile a tankou se byen manman ak papa yo te mouri kite pou yo, Enpi, yo pa t ezite fè endijèn yo tounen esklav. Premye chèf endijèn ki te revòlte se te kasik Kawonabo ki te pran responsablite mennen rezistans lan. Pou l rive ranfòse djanmen rezistans sa a, Caonabo te mande yon lòt pwisan kasik, kasik Guarionèks pou yo fè alyans. Apèn alyansay sa fin konkli, 2 souvren sa yo nan tèt twoup endijèn yo, yo mache sou vil Isabela Se sa yo bliye yo pa t fè. Men, Panyòl yo, ki te vini pou fè lagè, te deja konstri divès ranpa ki te pwoteje yo kont flèch endijèn yo, enpi ki te oblije gèrye endijèn yo vanse nan teren ki dekouvri. Endijèn yo pa t konnen Panyòl yo te genyen fizi ak gwo zam fann fwa, flèch bwa, pa ka goumen ak bal ak boulèt kanno. Panyòl yo pwofite masakre endijèn yo pa bann ak pa pakèt. Sa pa t anpeche kasik Caonabo kontinye òganize rezistans lan ak lòt fòm taktik ki pral bay kolon yo tèt cho. Malgre tout tantativ kolon yo eseye pou yo kaptire kasik Caonabo, yo pa t reyisi. Enben, yo deside itilize pyèj kòken. Kolon yo mande kasik Caonabo pou l vin siyen yon akò, yon kontra lapè nan vil Isabela. Apre kèk jou refleksyon, kasik Caonabo komèt grav erè, li dakò pou li ale siyen kontra lapè ak Panyòl yo. Apèn Caonabo rive nan pòt vil la, Panyòl yo mete men sou li, yo maltrete l enpi yo mete l nan yon bato pou yo depòte l nan peyi Lèspay. Lè yo rive nan mitan lanmè, Panyòl yo deside mare 2 pye kasik Caonabo ak 2 men l dèyè do l, yo menote l pou yo jete l tou vivan nan fon lanmè. Kasik Caonabo mouri nwaye, menm vyann kadav kò l pa t rive jwenn fanmiy li pou yo ta chante lantèman l. Lè frè Caonabo, yo te rele Manicatex, aprann nouvèl la, li deside pran zam pou l vanje lanmò frè l Kasik Caonabo. Manicatex, ki te bòy, ki vle di li pa t wè nan yon grenn zye, Li rasanble yon gwo lame ki gen anpil volontè endijèn men yon lame ki pa gen gwo zam fann fwa. Panyòl yo masakre lòt gwoup endijèn sa yo. Se viktwa fasil sa a ki pral detèminan pou konkèt zile a. Apre sa, plizyè kasik ki nan rejyon an te oblije aksepte lanfè lesklavaj la. Kasik Gwarionèks, ki li menm se yon ansyen alye kasik Kawonabo, te deside bò kote pa l kanpe tenn fas vizavi pisans dife Panyòl yo. Men, Panyòl yo pa t gen pitye, okontrè se benyen yo fè endijèn yo benyen nan pwòp san yo nan zòn Vega Real kote plizyè milye endijèn te peri nan eksplozyon poud fizi Panyòl yo enpi blan Panyòl yo te fè chwal yo pilonnen Kò vivan tankou kadav mò endijèn yo nan Vega Real tou pre Santiago. Boekio, ki li menm se kasik Zaragwa, pa t santi danje apre li te panse l t ap gentan òganize rezistans lan anvan sazinè panyòl yo rive nan kasika pa l la. Etandone li te gen gwo laj, Lè l te pran nouvèl masak Panyòl yo fè nan Vega Real ak lanmò Kasik Caonabo, Kasik Boekio deside rele ti sè li, Anacaona, pou l renmèt li kouwòn lan.

Sitirasyon an mangonmen. Se sazinay, kidnaping, briganday tout kalite ak zenglendo blan panyòl yo. Wa Fèdinan ak larèn Izabèl k ap gouvènen peyi Lèspay gen enfòmasyon sou kalamite, soufrans, imilyasyon pèp endijèn lan ap sibi. Panyòl yo koupab! Paske yo komèt yonn pami pi gran jenosid sou limanite nan non kolonizasyon, nan non evanjelizasyon. Wa Fèdinan ak Larèn Izabèl nan peyi Lèspay kontinye ap poze tèt yo kesyon sou nesesite pou komès esklav endijèn lan kontinye. Sa pa anpeche Kristòf Kolon pouse pi lwen toujou nan pratik imilye, maltrete, depòte endijèn yo. Zak kriminèl sa yo pral fè kristòf kolon pèdi tout kredi moral li te genyen bò kote moun ki ponkò te konnen veritab objektif li men anplis kristòf kolon te mal pataje richès yo ak moun ki te depanse pou l reyalize vwayaj la li te pran tèt li pou sèl mèt sèl senyè Atitid sa a, Wa Fèdinan ak Larèn Izabèl pa t deside aksepte l. Se konsa, souvren panyòl yo ekspedye yon premye kòmando ki gen nan tèt li Wann Aguado ki soti nan peyi Lèspay pou vin swadizan mennen ankèt sou richès ak kantite byen Kristòf Kolon deja genyen. Yon lòt kòmando ki te gen nan tèt li Francisco Bobadilla Debake nan zile Ispanyola pou vin arete Kristòf Kolon ak frè l Batolomeyo, li anchennen vagabon yo, mare yo tankou krab, boure yo anba kal batiman, enpi l mennen yo retounen nan peyi Lèspay ansanm ak tout fanmi yo. Apre l fin pase yon bon bout tan dèyè bawo prizon pou twòp lanbisyon ak krim, Wa ak Larèn peyi Lèspay deside fè gras Kristòf Kolon, men yo pa bay li dwa retounen nan kontinan Lamerik la ankò. Malgre pakèt richès, bonè ak laglwa Kristòf Kolon te gentan reyalize, li pral mouri nan lawont ak imilyasyon. Nan yon emisyon listwa peyi Dayiti, Nou te eksplike kòman Kristòf Kolon te kache anpil bagay sou lavi li te konn mennen, li te menm sere laj li li te genyen. Nan kèk liv listwa yo di Kristòf Kolon fèt nan lanne 1451. Nan kèk lòt liv listwa, yo di Kristòf Kolon te pran nesans nan lane 1461. Men apre rechèch nou fè nan emisyon Listwa Dayiti, sanble Kristòf Kolon te pran nesans nan lane 1436, apre plizyè lanne kolonizasyon. Nan zile ki pral pote non peyi Dayiti, Kristòf Kolon mouri nan vil Valadolid nan peyi Lèspay nan dat 20 me 1506 ak 70 rekòt kafe sou tèt li. Madichon pou Kristòf Kolon! Madichon pou Kristòf Kolon!

Francisco Bobadilla te gen wòl al fouke Kristòf Kolon pou jije l enpi kondane l pou l mouri. Apre l fin depòte Kristòf Kolon, Francisco Bobadilla vin gen tit gouvènè zile Ispanyola. Bobadilla se te yon asasen kriminèl ki pi rèd toujou pase Kristòf Kolon. Sou Bobadilla, se pa bann ak pa pakèt endijèn yo te mouri nan fouye min lò nan Sibawo pou kontinye anrichi blan panyòl. Nan lane 1501, otorite nan peyi Lèspay te revoke Bobadilla paske otorite nan peyi Lèspay te estime Bobadilla pa t touye ase endijèn, pa t voye ase richès nan peyi Lèspay. Se konsa, yo ranplase Bobadilla ak Nicolas Ovando kòm gouvènè zile a. Nicolas Ovando debake nan zile Ispanyola

Yo te redui nan esklavaj endijèn Maguana ki te gen nan tèt yo Kasik Kawonabo. Yo te fè menm jan ak endijèn nan Magua ki te gen nan tèt yo Kasik Gwaryonèk. Yo te mete nan chenn lesklavaj tout endijèn nan Maryen ak Kasik Gwakanagarik. Nan lanne 1502, lè Nikola Ovando debake, se sèlman 2 kasika ki te rete endepandan, se te kasika Igwey ak kasik Kotibanama, enpi kasika Zaragwa ki t ap dirije ak kasik Larèn Anakawona. Nicolas Ovando te pran desizyon depatcha 2 lòt kasika endepandan sa yo. Anacaona vle di flè lò. La reine Anacaona se te yonn nan pi bèl fanm nan zile a. Anplis, Larèn Anakawona te konn ekri, te konn resite bèl pwezi. Larèn Anakawona te yon fanm pasifik ki pa t renmen fè lagè. Li te fè tout sa ki te nan posiblite l pou l evite lagè pete ant endijèn yo nan wayòm li an nan kasika li a ak panyòl yo. Men, lè Nicolas Ovando, gouvènè blan panyòl nan vil Santo Domingo, anonse li pral vin rann Larèn Anacaona yon vizit bon zanmitay, li pa menm panse l te nesesè pou l te pwoteje tèt li kòm rèn Okontrè, Larèn Anakawona te òganize yon bèl fèt pou l byen resevwa vizitè Panyòl yo. Anakawona ale jis nan fwontyè Zaragwa pou l al akeyi Gouvènè Ovando ansanm ak yon pakèt endijèn ki kouvri kò yo ak bèl flè. Se ak bèl chante Anacaona te kondui Nicolas Ovando jis rive nan Zaragwa, nan kapital la Yaguana, Se konsa, Yaguana yo te rele Leogane nan epòk sa. Gouvènè Ovando rive nan fèt la akonpanye ak plis pase 300 fantasen ak 200 kavalye ki ame ak gwo zam fann fwa kòmsi se nan lagè yo t ap vini. Endijèn yo ki pa t konprann blan panyòl yo se lènmi pèp endijèn lan, Yo prepare bon jan manje, vyann kochon sovaj griye, pwason, yanm, bwason chika ak anpil bon bagay ankò pou byen resevwa Panyòl yo. Panyòl yo manje vann deboutonnen, yo pran plezi yo, enpi lè douvanjou rive, yo retounen nan vil Santo Domingo. Bèl rèn Anacaona panse ak fèt sa li òganize nan lonè Panyòl yo, sa te kont pou l siyen kontra lapè, kontra bon zanmitay ak Panyòl yo. Enben, la rèn Anacaona ansanm ak tout pèp endijèn lan te mal konnen asasen panyòl ki anvi bwè san ki pap rekile douvan okenn krim pou yo satisfè bezwen yo. Yon lòt fwa ankò pèp endijèn lan pral pran nan pyèj nayivte nan kou pa konprann. Larèn Anakaona pral viktim prèske menm jan ak dèfen mari l Caonabo. Pou l fè kòmsi li vle rann omaj bay larèn Anacaona, Nicolas Ovando voye envite rèn Anacaona ak plizyè lòt kasik nan yon gran fèt nan vil Santo Domingo nan yon gran sal espesyal lakay blan panyòl yo. Jou dimanch sa, lè endijèn yo rive, yo enstale yo otou yon gran tab plen ak tout kalite manje ak brevaj. Pami brevaj sa yo, pa genyen chika ki se brevaj natirèl endijèn yo, men genyen diven panyòl, yon diven espesyal. Genyen diven ki te fèt pou soule endijèn yo byen vit. Te gen diven anpwazonnen tou. Efektivman, endijèn yo sou, gen nan yo ki mouri ak pwazon pandan okenn Panyòl pa menm goute diven an. Jandam Panyòl yo pwofite masakre endijèn yo ak kout manchèt Kout ponya, kout baton, kout kwòs fizi ak bal. Apre sa, Panyòl yo mare endijèn yo ak gwo kòd, yo simen dife ak gazolin nan kay la pou yo kankannen kadav kò endijèn ki te deja mouri tankou endijèn vivan. Okenn nan endijèn yo pa t rive chape poul yo nan masak sa a. Panyòl yo pa t manifèste okenn pitye pou sa ki konsènen Larèn Anakawona, Nikola Ovando te chwazi yon lòt fason pou l imilye l. Nicolas Ovando mare la rèn Anacaona ak gwo chenn li metel nan prizon pandan plizyè jou. Nicolas Ovando fin vyole la rèn Anacaona, li fè pakèt sòlda panyòl fè kadejak sou la rèn Anacaona. Apre tout soufrans sa yo, Nicolas Ovando te deside pase kòd nan kou la rèn Anacaona pou l pandye l sou plas piblik nan mitan lari vil Santo Domingo. Madichon pou Nicolas Ovando!

ki te sèvi palè pou asasen Nikola Ovando. Plizyè moun rakonte nan kapital Santo Domingo a, pafwa pandan kèk lannwit, zonbi Nikola Ovando ap pwonmennen Ak tout kòstim gouvènè Ovando abitye mete sou li anndan palè kote l te abite, kòmkwa kay sa a ante. Paske, pou tout krim Nicolas Ovando te komèt, menm kadav kò l pa ta dwe janm jwenn repo. Anpil moun di yo souvan rankontre ak zonbi Nicolau Vando ki konn vin pèse kite moun k ap dòmi nan otèl li a. Rezistans endijèn lan pran bèl kalòt gwo souflèt. Kasik Koti Banama ki tap dirije Kasika Igwey te sibi yon premye atak anba men yon ofisye Nikola Ovando ki te rele Juan Esquibel. Koti Banama te reziste fas ak premye atak sila. Obout yon dezyèm atak, Kasik Koti Banama pa t kapab reziste, li rive chape poul li, li eseye al sere nan zile Sawona, men asasen Panyòl yo rapousuiv li, yo kaptire l enpi Panyòl yo pase gwo chenn nan pye, nan men Kasik Koti Banama, yo pase kòd nan kou l enpi Yo pandye l ak anpil imilyasyon nan lari vil Santo Domingo menm jan yo te fè l pou Larèn Anacaona. Rezistans endijèn lan pèdi prèske tout chèf li yo, Batay la blije pran yon ti kanmpo, bon ti tan gentan pase. Pandanstan, tout pèp endijèn lan ki redui nan esklavaj, chenn nan ren, nan kou ak nan pye, Oblije ap travay di, plante pou blan panyòl byen mennen.

Se nan lane 1506 blan panyòl yo rantre soti nan zile Kanari ak plan kann pou yo plante nan zile Ispanyola. Yo pral transfòme dlo kann lan pou fè l tounen sik, alòske nan peyi ewopeyen se bètrav yo konn transfòme fè tounen sik. Kolon blan panyòl tanmen voye nan peyi blan ewopeyen yo valè sak sik kann. Lè sa a, blan panyòl bezwen plis bra endijèn ki blije travay pi di pandan plis tan. Sa lakòz anpil endijèn mouri ak move trètman ak maladi, anpil nan endijèn yo blije sove rantre nan mawon. Konnye a, vin manke bra pou fè moulen kann ak gildiv yo mache. Lè sa a, Nicolas Ovando voye kaptire plis pase 40 mil endijèn nan zile Bahamas pou vin debake yo nan esklavaj nan zile Ispanyola. Malgre sa, mendèv la pa ase. Blan yo pral oblije chèche lòt sous mendèv nan lòt kontinan ki se kontinan Lafrik Ginen. Yo pral depòte ti nèg nwè. Men, ki moun ki te premye kòmanse charye depòte nwa yo? Se yon monpè legliz katolik yo te rele Bartolomeo de las Casas ki te premye kòmanse zak lawont sa a. Tout oditè Tele Radyo Atlantik dwe retni non malediksyon sa a, non madichon sa a. monpè Bartolomeo de las Casas, se li menm ki te premye tranpe dwèt sal li a nan san pèp nwa a. Monpè blan panyòl Bartolomeo de las Casas, yon rasis ki pa vle wè moun nwa, al di Wa Fèdinan, Etandone endijèn yo ap mouri pa bann ak pa pakèt, anpil nan yo rantre nan mawon, enpi, kòm nou bezwen anpil sik, li t ap bon pou yo chèche lòt kote pou yo jwenn mendèv gratis. Se konsa, Monpè Bartolomeo de las Casas te konseye Fèdinan, wa panyòl la, pou yo ale nan peyi Lafrik al bwote ti nèg nwè nan bato espesyal yo rele bato negriye pou debake yo nan zile Ispanyola. Paske monpè Bartolomeo de las Casas te bay lide sa a,

ap prezante w sal operasyon lopital Lovana. Lopital Lovana louvri toulejou o sèvis tout moun lajounen tankou lannwit. Lopital la gen sal operasyon ak tout gwo aparèy ak tout espesyalis pou reyalize tout kalite operasyon tankou sezaryèn, fibwòm ak lòt boul nan matris Matris soti deyò, boul nan tete, kis, ak lòt boul nan ovè, boul andedan vant, trip bouche, trip tounen lanvè, dlo andedan vant ak andedan pwatrin, èni nan len ak nan ti grenn gason, idwosèl, yo rele tou gwo grenn, sikonsizyon, pou retire kach nan koulouk gason, maleng, ak gwo boul akote zong yo, boul nan bouboun, ak tout lòt boul

Epi, yon lòt kasik deside vanje san frè ak sè endijèn parèy li yo, se kasik Anri. Kasik Anri se pitit gason kasik Baworiko a ki te mouri nan batay Zaragwa a. Lè kasik Bauriko a te mouri nan batay Zaragwa a, ti Anri ki te jenn ti gason, li te tonbe anba men Panyòl yo ki te arete l, fè l tounen esklav, enpi batize l nan relijyon katolik.

Pandan plis pase 13 lanne, Henry ap òganize rezistans lan. Nan kòmansman, yo te sèlman kèk dizèn endijèn mawon pou yo vin plis pase plizyè milye. Henry deside òganize lavi endijèn yo. Li fè konstri kay, li konstitiye plizyè gwoup kote chak gwoup gen wòl yo. Yon pati ap fè jaden pou jwenn manje pou lòt yo, enpi lòt gwoup ap antrene pou yo defann teritwa a anfas anvayisè espayòl yo. Sa pa t etone pèsonn, lè moman an rive, endijèn yo te chwazi Anri kòm kasik yo. Panyòl yo te eseye plizyè fwa pou yo anvayi kan endijèn yo, men yo pa t reyisi. Gwoup Endijèn yo sou zòd kasik Anri te adòpte lòt fòm batay ki se geriya pou atake blan yo. Lè panyòl yo remake yo pap janm kapab ranpòte laviktwa ak zam sou gwoup endijèn kasik Anri tap dirije yo, enben yo pral itilize lòt estrateji Kote yo ofri kasik anri tout kalite avantaj, sa pa mache. Pandanstan, gwoup rebèl kasik anri yo kontinye itilize lagè geriya pou yo demoralize enpi detri asasen panyòl yo. Tèt cho nan kan lame panyòl la! Panyòl yo pral itilize gran mwayen. Chal 5 deside pèsonèlman ekri yon lèt bay Kasik Anri pou l mande l negosye. Li voye yon anbasadè, yon reprezantan l ki rele Barrio Nuevo, al mennen negosyasyon an. Nan negosyasyon sa a, Charles V pwopoze pou kasik Henri bandonnen batay la, enpi Charles V pran angajman pou l akòde lendepandans total ak yon teritwa pou endijèn yo tabli kò yo nan lapè. Tout sa se te bèl pawòl, bèl pwomès pou te fè kasik Anri dòmi. Men Chal Sèk mande tou nan negosyasyon an pou kasik Anri livre bay peyi Lèspay tout rebèl endijèn mawon yo. Kasik Henry gen memwa kout. Li gentan bliye nan ki sikonstans vanyan Kasik Caonabo te mouri ak trayizon. Kasik Henry gentan bliye kòman Sazine Panyòl trayi, imilye enpi touye Larèn Anacaona. Kasik Henry pa menm gen tan reflechi, li deside al siyen kontra lapè ak blan panyòl yo. Kontra sa a te rele Akò Barrio Nuevo ki te pèmèt Kasik Anri ansanm ak plis pase 4 mil endijèn enstale nan zòn Boya ki sitiye nan yon distans apeprè 10 kilomèt pa rapò vil Santo Domingo, premye rezèv endijèn nan Amerik la, pran nesans. Alèkile, yo rele rezèv sa yo rezèv endyen kote blan yo konsidere endijèn yo tankou bèt sovaj ki sou wout pou disparèt Epi y ap konsève kèk echantiyon pou yo montre bay pitit pitit yo nan lòt jenerasyon k ap vini. Akò kontra lapè sa a ak Kasik Anri ki te siyen l ak blan panyòl yo, rezistans endijèn lan resevwa yon lòt baflad, yon lòt gwo souflèt. Mèt kay resevwa la dòmi nan ti kounouk nan men vizitè. Panyòl yo tèlman santi se yo ki mèt tè a, se yo menm ki deside ki kote nan zile a ak ki kantite tè

Panyòl yo pral layite kò yo pi plis toujou nan zile Ispanyola. Dirijan panyòl yo te panse peyi Lèspay pral kapab tounen peyi ki pi pisan sou latè plis yo charye richès Plis yo piye richès lòt peyi, plis yo mete men sou tè ki pa t pou yo. Panyòl yo te byen konte, men yo te mal kalkile, paske lòt nasyon ewopeyen pral deside vin pataje richès sa yo tou, Yo pral vin lese frape ak panyòl yo pou separe gato endijèn lan. Enpi, si separasyon an pa ka fèt, se sila ki pi fèb la ki pral blije kite pou lòt la ki gen plis fòs.

Ayibobo pou tout moun ki t ap koute emisyon listwa dayiti si yon pèp pa konnen pase li Si yon pèp pa konnen listwa li, enben pèp sa kondane pou l reviv menm pase sa, menm listwa sa ankò sou menm fòm lan oubyen sou yon lòt fòm. Pran kou bliye pote mak sonje. Se pou rafrechi memwa pèp ayisyen an Nou envite granmoun tankou timoun konnen listwa Dayiti. Ou menm ki sot koute listwa Dayiti, tanpri envite lòt moun koute listwa Dayiti konsa listwa peyi Dayiti ap toujou rete vivan.